Politik, sosyete, edikasyon, ekonomi, relijyon wi, sante, gade nan bol jan l ye a wi, tou kale. M sale tout moun, m sale komin kafou, m sale tout moun, m espere tout moun anfòm. M ap adrese m avèk letan, letan ou se pitit kafou, pa gen moun ki ka retire dwa sa nan men w, ou konn bezwen komin nan. Si jodi a ou lan bwat leta, ou konn bezwen komin nan. Si wap fè pwojè nan komin nan pou popilasyon an patisipe, wap fè devlopman nan komin nan, nan avè w jisko bou. Pèp la avè w. Ou konn tout ti malerèz, malere kap pase mizè. Ou konn trajè komin sa genyen, labou, fatra. Lè w pran de 43 a bò la marin. Menm wout a pye prèske pa genyen. Si ou rive lan bwat leta kòm direktè adjwen, tout sa ou ka fè pou komin nan, pou pèp la, tout moun ap avè ou. Men, si ou panse se de twa ti abolotcho nan komin Kafou, jan yo te konn fè lontan an, pase son komin abolotcho nèt. Yo pa panse pou pèp, yo sèlman panse pou tèt yo. Si abolotcho sa ap fè makak, yo tout pwa jwenn bawon. Gratè, tout pwa jwenn bawon. Nou wèm nou pa konnen m. M trè saj, m respekte moun. Avèk limit. Ni abolotcho, ni grate, tout pwa jwenn bawon. M di nou sa jodi a. Kafou debronik fè sa w mete pi yon kote. Jounalis gen tan konnen. M pa pè sa yo. M pa janm mache a moun toujou pou kont mwen. Tout moun wè m toujou pou kont mwen. M pa janm mache a moun. Abolotcho yo. Ret la w nou. Nap mande leta, wa fizemi, prezidan fizemi, komin kafou mezon majistra. Se tout bwat leta ap fonksyone kafou, bank prive ap fonksyone, makèt tout ba ap fonksyone, komin kafou mezon majistra. Yo di a 11 me, nou ba jiska yon mwa pou komin nan gen majistra. Swa l gen majistra, swa pa gen bwat leta nan komin nan. Gon pakèt ti visye nan komin nan. Nan meri de kafou. Chak moun ap regle afè pa yo. Chak moun ap fè ti kòb pa yo. Menm 5 galon gaz ou pa ka mete lan yon dèlko pou meri a. Men tout moun ap fè kòb. Mwen poko janm antre lan bwat leta. Nan kafou. Pa gon moun ki ka di yon jou l te wè m devan yon bwat leta. Yon jou l te wè m anndan yon bwat leta. M poko janm fè sa. Bank ki gen kafou apen m antre 2 ou 3 fwa lan bank. E pou m pa di m al anmède bwat leta, m al anmède bank, se si se lòt bò, m gen kòb k ap soti lan bwat leta, m gen kòb k ap soti lan bank. M poko janm fè sa. Tout baga, tout bank ap fonksyone nòmal. Tout bank prive ap fonksyone. Tout bwat leta ap fonksyone nòmal. Men, 11 me, 11 jwen, n ap tann yon maestra nan komin kafou. Si n ka mete maestra, gresi ka l enstale jis leyogan, kafou ka gen maestra. Nap fè peyi an ti zanmi an moun pa. Nap tann sa. Swa gon maestra, swa pa gen bwat leta nan kafou. M konnen nou renmen lè kote gen kouri, kraze brize. Se sa ka fè leta al mande pi byen. Nou renmen sa. Paske nou toujou kwe lan mande leta sa. Nap vann peyi a kon peyi pov. E nap siyen kontra a tout fim etranje. E pèp la lan fatra l nan labou. Nap tann sa. Abolotcho yo, gratè yo. Nou va jwenn bawon byen rapid. Jou nou kenbe yon gratè, m pa bezwen konnen ki manman w, ki papa w, ou va jwenn bawon. Depi yon moun kanpe yon kote, nou gentan rele medya. Nou wè jèn bawon. Ti moun, gran moun. Depi gratò, ou wè jèn bawon. Bawon plèn! M ap voye ba ou. E pi, w ap fize mi. N ap tann maestra. Pitit kafou pou vin dirije kafou. N ap tann ni. Pèp kafou. Yo peye kontribisyon, yo peri, yo peye tout bagay. Kòb ki sou kont meri a e pou pèp la li ye. Fò l fè travay pèp la. N ap tann ou. Yonn nan pi gwo pwoblèm mwen gen ak viv ansanm se ipokrizi. Viv ansanm se pi gwo mal ki te ka tonbe sou peyi sa a depi egzistans li. Ta poze w yon kesyon kounye a. Dam sa yo rantre lakay li yo touye manmanl avèk on timoun 2 zan an nan zòn laplèn. Sal fè? Li peye pri, li peye konsekans le fèt ke lap viv an Ayiti. Le fèt ke Jeff fache, li gen pwoblèm avèk on lòt gwoup gang epi li deside vide bal sou yon granmoun avèk on timoun 2 zan. E le pwoblèm an swa, se otorite ayisyèn yo ki pwoblèm nan. Kòman yon nèg fè ou paran, ou komisè gouvèneman, ou son paran, ou se minis jistis, ou se minis defans, ou se premye minis, ou se yon polisye, ou paran. Depi sa yo pase devan ou la a, jiska prezan ou poko fache. Gen yon bann kesyon m ap poze, pandan nan nan nan nan nan 3, 4 dènye ane sa yo la a nou wè tout sòt dòganizasyon. Nou an mwad me, fòs represyon gang nan te dwe vini depi kilè, depi mwad mas. Nou an mwad me. Mwen tou chak fla m vini m toujou di nou sa yo pa bay rezilta ti pap. Yo pap bay rezilta. Rezon an se paske pa genyen volonte pou bay rezilta. Pa genyen pyès fòs etranjè k ap vini la vin mete lavi l nan ligna pou ou. Se nou menm ki pou pran desten nou. Mesye sa yo ki rele viv ansanm nan mesye sa yo mechan yo mechan yo mechan a mò. Avan gen de moun ki te panse ke se te yon fòs òganize. Viv ansanm pa yon fòs òganize. Viv ansanm pa genyen pèsòn moun ou te lontan ou te konn tande babekyou m pa konn se malad li malad m pa tande l ankò kounye a. Pa genyen pèsòn moun. Kòm si se yon gwoup moun ou tande yo yo sou yon yo sou yon parapli men se pa vre chak moun fè sa yo vle. Se paske pa gen leta. Si non, si te gen leta, tap genyen 2 òganizasyon, tap genyen 2 entèvansyon, tap gen 10 gwoup nan lapolis la, ki fè 10 entèvansyon menm jou, menm peryòd, epi nan 10 baz diferan, pou te fini avèk kansè sa yo. Nèg sa yo mechan a mò, son bann kriminèl. Se malerezman ou rive nan yon kafou kote ou oblije pale de lapè, ou oblije pale de negosyasyon, ou oblije pale de li, ou oblije konsidere l kòm yon opsyon. Rezon an se paske ben, kote leta? Eske pèp la ka kontinye ap viv konsa? Pèp la ka kontinye ap viktim konsa?
Pèp ayisyen bon lendi bon maten se John Colem ki pa vle lapè ak gang pa vre jounen jodia nou bezwen tiktokè sa yo pou ap denonse sa gang yo ap fè moun laplèn pil moun sa yo kap manifeste bò 3 me gang met deyò Jeff Canaran lanmò san jou yo pote ranfò bay lòt vòlè parèy yo a. ki rele chen mechan an kap goumen avèk yon seri de lòt nèg tè nwa chèf gang toujou ki bezwen dlo kou ligann babankou e MSC plis e lòt ki rele ki kou la kouwòn ki pou peye yo pou kòb la pa al jwenn chen mechan chen mechan menm yo pran kòb sa nan menl yon sèl fason poul reprann kòb sa nan antrepriz sa yo. Se pouse gang sa yo Al lot kote yo menm li mande ranfò nèg la salin pote ranfò bout jan jan bali e lanmò sanjou pote ranfò bali epi yap tiye pèp la met pèp la deyò yo boule tout kay pèp la nèt jis paske yo bezwen gen kontwòl teritwa pou babankou pou kolakouròn pou ke lot antrepriz prive ki gen nan peyi a nan zòn yo Peye yo pito. Chef gang a chef gang yon lap met bal zo lot. Epi lè wap denonse ou di volè sa yo san eta dam, yo pa gen respè pou fanmi, yo pa gen respè pou jèn, yo pa gen respè pou moun bò lakay yo, yo san respè, plezi nou se pran plezi al bat al viv ak gang. Jis pou sekirize yo pou si tout fwa yo ta ap atake yo. Jounen jodi a menm chita sou machin mwen, men pitit mwen yo lekòl la wi. Se yo menm ki sou ki sou 3 men an gang met deyò. Kisa moun ki nan 3 men yo gen pwoblèm? Eske yo gen pwoblèm avèk chen mechan? Yo tap viv kot chen mechan depi 200 zan. Yo ka menm bat ou menm si wap pale chen mechan mal. Yo tap viv bò kot lanmò san jou. Yo tap viv a nèg tè nwa depi 200 zan. Kisa yo fè nèg sa yo Pou yo boule kay yo jis pou yo pran kontwòl zòn. Pèp la menm jan ak krab. Lè w demare krab la, w retire l nan difikilte, w ap lite pou w retire l nan pwoblèm, pou w retire fil ki mare l, premye moun li mòde, se ou. Non. Ou pral jwenn tiktokè ap pale w pou fè lapè ak viv ansanm pandan viv ansanm met moun sa yo nan twa men la. Pandan yo boule kay moun yo, yo mete yo deyò paske yo gen pwoblèm antre yo. Pè kiyès ki viktim? Pèp ki ap fè, ki bouk emisè a. Ki fè boukliye imen yo toujou ap chèche ki pou fè defans yo. Si tout fwa yon fòs de lòd ta vin atake yo a, e li li k viktim. Menm jan yo boule lopital jeneral, boule fakilte yo, boule inivèsite yo, boule menm lise Petyon pou pitit machann chabon al lekòl. Yo tou kontinye jis paske lè tiktokè live, gwoup viv ansanm nan ap blanchi lajan y ap voye, y ap voye lyon bay tiktokè. Tout bouch tiktokè fèmen, le fè ke w pa vle fè lapè ak gang, pwoblèm nan se John Colem Morvan. Pwoblèm nan se yon ti jèn Ayiti ki di nèg sa yo san eta dam, yo pa bezwen lapè vre, ki rele Ergens. Pwoblèm nan se Roudy Sanon. Pwoblèm nan se Theriel Thelus ki chita kote li a, l ap pale kont vagabon sal sa yo. Nou pa vle lapè. Mwen menm John Colem Morvan vle lapè. John Colem Morvan mande pou pèp la retounen lakay li pou l al viv. John Colem Morvan mande pou Lise Pétion re nan plas li. John Colem Morvan mande pou Lopital Jeneral re nan plas li. Paske se pa Leta k deplase Lopital Jeneral. Se pa gouvèneman k di m pa bezwen Lopital Jeneral la a, te m al mete l yon lòt kote. Se Izo k chwazi boule l pou pwòp ajannda pa l. Ou wè lèrè. Kiyès ki fè fot la mwen menm? Kontinye pran nan kominikasyon fasil. Kontinye di pi gwo gang ki gen nan peyi a se John Colem Morvan. Kontinye avèk vag de hèn nan kont moun k ap defann nou an. Kont moun ki wè malè pou nou, nou menm nou pa wè l la. Ou menm depi ou leve, w ap viv kafou, w ap manje, w ap bwè, w pa gen pwoblèm non. Oh wi lè bòl kaka men pa gen tire pa ganyen pitit ou a ki gen 12 ans li pa wè problèm nan men se lè pitit ou a pral gen 22 ans ou wè wap abite kafou pa gen okenn antrepriz serye pou lal travay kounya ou wè pitit ou a paka frekante okenn inivèsite paske pa gen inivèsite kafou se lè sa ou pral konprann jèn kafou te konn sot kafou yo vin nan fakilte de dwa y aprann yo vin jurist ou a pral konprann lè pitit ou a vin gen 20 ans lè ou wèl li kafou nan vye lekòl krisla yo Aprè sa w wè l pa itil tèt li anyen a 26 ans, pitit fi ankò. Kounya la a, ou wè pa gen faculté des sciences paske pitit ou né génie se nan faculté des sciences pou l ale. Kounya w wè pa gen faculté des sciences ankò pou l ap soti kafou pou l vini. Se lè sa w pral konprann gon nèg ki te rele John Colem Morvan ki te wè bagay yo de fason preventiv ki te anonse w sa. Malè a w poko wè l kounya. Ou gen pou wè l. Mwen m pa gen m pa wè pyès malè pou pitit mwen jodi a, depi yo gen disiplin menm si m mouri jodi a, m konnen yo pral nan inivèsite McGill la, m konnen yo pral nan inivèsite Montréal la, m konnen yo pral nan inivèsite Concordia a, m konnen yo pral nan UQAM, m konnen yo pral nan inivèsite Laval. M konnen inivèsite Ottawa ap ret tann yo la. Tan dòt inivèsite nan tout Kanada a, m konnen ap rete tann yo. Kit mwen ta mouri. Men ou menm kap viv a Christa lòt bò a kap fè boukliye imen pou li, kap fè bouk emisè kòm si yon sòt de defans pou li lòt bò a, m pa wè espwa pou pitit pa w. Sa pa di w anyen? Rete tann. Jodi a wap jwenn gen moun la kap dòmi nan lari nan 3 mè an ki te konn ap joure m pou chen mechan, ki te konn ap joure m pou lanmò san jou, ki te konn ap joure m pou bandi site solèy tè nwa yo, o se Morvan ki pa vle lapè, bon Morvan èske se Morvan ki fè chen mechan ap tire sou nèg tè nwa yo jiskaske nèg tè nwa menm Pou yo avanse sou chen mechan, fòk yo boule. Pou chen mechan avanse sou yo, fòk yo boule tout kay malere yo jwenn. Sa se John Colem Morvan. Kontinye ak diskou fasil la. M gen pou m wè nou tout. E lè w al gade rapò dcpj. E nan moman sa, rapò dcpj te gentan nan lari. Ok? Rapò dcpj a te gentan nan lari lòske Valéry Numa t ap fè emisyon sa. Kote l t ap pale de. Yo jwenn nan nòt Jovenel Moïse te ekri ke misye te ekri fòk nou verifye sa non etc. E jodi a la si w al gade rapò dcpj a paj 23 kèlke choz kòm sa w ap wè efektivman mo pou mo sa Valery Numa t ap di a l nan rapò dcpj a sa vle di Valery Numa nou pa bezwen ap defann tèt nou la a an akizan Valery Numa jisteman. Valery Numa pat janm di ke l te gen kopi kaye kay nòt Jovenel Moïse nan men l. Valery Numa t ap fè yon travay jounalistik, li t ap pale an fonksyon de sous ke l te gen nan dcpj ki te di l men ki sa k nan rapò, men ki sa k nan rapò, men ki sa k te di nan men pwosè vèbal, men ki sa tèl temwen te di alòske yo t ap poze l kestyon. Donk, ankò yon fwa, la se pran tout moun pou enbesil, se sèlman nou menm ki gen lespri nan peyi a. Donk, sa yo pa kenbe sou anyen. Ankò yon fwa, si nou genyen, si nou rann nou kont ke nou fè yon erè, korije l. Di pèp la, a, mwen, se yon erè ke m te fè lè m te afime sa ke m te afime a, jan ke m te afime l la. Donk, men sa ke m te vle di. Se pa vin bat lestomak ou, ap vin joure, ap vin voye monte sou moun, etc. Mwen avantaj ke m genyen. M se youn nan jèn, dayè youn nan avantaj ke m gen, m rekonèt ke m se nèg andeyò. M rekonèt m se nèg andeyò, ti nèg tou moun, etc. E m rekonèt ke mwen pa bezwen nan klan avèk ke nou menm ki nan Pòtoprens ki pran pòz nou eklere, nou nou sou moun, m pa p fè sou moun, m pa p chèche enterè, m pa p chèche amitye. M rekonèt m se nèg andeyò, m rete nan stil nèg andeyò m, sa vin ban m yon libète jisteman pou m pale e m onèt. Se youn nan pi gwo avantaj ke m genyen. M rekonèt, m se nèg andeyò, m rete nan wòl nèg andeyò. Konprann? M pa p chache amitye, m pa p chache sesi, m pa p chache relasyon. E donk, tout sa ke m ap di, depi m analize sa ke m ap di a, mwen wè l bon, m ap di l, si tout fwa mwen twouve ke pèp la dwe konprann li. Se avantaj sa a ke m genyen. Donk, si n konnen gen moun ki ap pè nou, mwen m pa p pè nou. Donk ap voye pwen nan emisyon w sou mwen. Sitwayen, fòk ou leve bonè. Bon, mwen gen des obligasyon moral e etik, deontolojik ki fè ke mwen pa pral desann atè nan labou kote sètèn fwa w ap benyen an pou ke m al reponn, m al nan fè takotak. Men se pa paske m pa ta ka fè l, paske ankò yn fwa m s on nèg, mwen lib, mwen klè, mwen onèt, mwen bagay, donk m pa gen anyen pou m pè si tout fwa m ta antre nan yon dyòl tako takavò etc. Menm mo ke w konnen, ou konn ap di yo, mo bagay labou yo, konprann? Mo atè plat ou konn ap di yo, m ta ka repete l tou, ou konprann? M ta ka repete l, m se Ayisyen, m konn vokabilè yo. Men, ankò yon fwa, gen de zobligasyon moral e etik ki fè ke m pa p rantre la. Moral e etik ki fè ke m pa p rantre la. moral e etik ki fè ke m pap rantre la a, epi m ap di on sèl bagay, an n kite mò a, anseveli mò a. Se tout sa ke m ta kapab di sou dosye sa a. Donk, he, dayè se pa on nèg ki, m pa janm, se pa on nèg m, kòm si m ta, m ap pran plezi m tande, fè di minit ap tande Roody. He, fè di minit ap tande Roody, bon, kisa Roody ka aprann on moun? Hein map fè 10 minutes ap tande ou di Epi avanl pale l gen ora Oh ou pa gen oh nou pa gen moun etc Bon mwen sou avèk unison nou platfòm mwen jiska mentnan depi 2017 2018 map fè emisyon Map avan menm platfòm te monetize a e zan mtap fè emisyon sou unison nou Ebyen depi depi peryòd sa jiska mentnan lèm fè emisyon m se 30 mil moun 40 mil moun kap gade m. Eske m pa kwè lè w pibliye yon videyo ou menm ou gen 30 mil, 40 mil moun ki gade yo pa jou sou platfòm ou. Donk si w ap pale de kestyon ora, de kestyon moun k ap gade, moun ki gen moun dèyè etsetera etsetera, m ta renmen di w sa pa kenbe pou mwen. Paske kestyon moun k ap gade, mwen rive yon kote m pa fè emisyon fòseman pou moun vin gade, sa fè m pa nan fè buzz, m pa nan joure, m pa nan di gwo mo, mwen fè de emisyon danaliz. On moun ou apresye sam di a mwen diw mèsi ou pa apresyel ou kòmantel ou jourem mwen diw mèsi paske ou fèl an fonksyon de konpreyansyon an fonksyon de edikasyon mwen diw mèsi ou bloke paj mwen ou bloke paj mwen ou bloke paj mwen ou bloke paj mwen ou.